Eske w te konn bal entènèt fat eske w te konn eske w te tout entènèt li te nòmal guys jwe pou fat jwe pou fat jwe pou fat cheri jwe pou fat jwe pou fat tout bagay li te konn nòmal
fat pizza gentan vini woy pizza gentan vini fat. Sanble yon elèv lekòl wi k ba fat yon ti rès bonbon wi epi men O mon Dye m pa konn ri nan live non men jodi a m pa kapab timoun m pa kapab guys m pa ka ret serye. Fat gon elèv lekòl kotel la men fat ap manje yon bonbon epi fat fèk di lay machin li pral start poul al dèyè pizza kilè pizza sa rive la fat men ti bonbon sèl. Entènèt li pa bon li tonbe. Ah odè m voye odè m voye odè l. Ah odè ou gentan odè yon bonbon? Banm wè elèv lekòl sa kote w la? Ah nou ah nou ah nou papa.
Ah ba
Ah.
Fat Annik banm wè elèv la silvouplè Fat silvouplè frè m cheri pa trayi patnè w guys entènèt sa pa bon li tonbe. Frè m sa k gen la?
Bye. Monchè mèsi anpil wi pou ti bonbon an ou gentan an dèyè pou fat la pou mwen.
Epa li potel menm si menn. Ah ok tout lidem di men misye kòdè bonbon an e misye kòdè bonbon pou fat la git e fat kòman sa ye nan moman an ou gentan fè zonyon pou nouvo moun kavo la ou poko
Non m poko menm. ou pap fè ou pap fè.
Map fè map fè oh. Wap fèl kanmèm ou son ba son ti bagay ou renmen wap toujou frape.
Non pou m te di mami ba lè kwe map di tete manje a manje a ka fèm devale. An ti bonbon an enben lè pizza nan menw menm wap kat pale si wap pran yon bonbon nan si wap pran yon bonbon nan eta sa Fad ou pran yon bonbon monchè yon ti elèv lekòl mwen k pot bonbon an pou ou la Fad ou wèl fè tout dega sa bon Fad e lè pizza sa achte.
An kon. Hey. Wè, ey, Hum. li reg- li regrèt nèg la, li vin di, li regrèt nèg la. Li regrèt, li regrèt, pase nèg la gen machin, gen kòb.
Mezanmi, Fat, banm di w bagay Fat, kilè wap prezante nan live la pou vin montre m machin nan menn?
men lap voye flè, men lap voye flè. Kote l, kote l, li Li la al a? anba. Ok, Sia. Sia, ba- vo- voye flè toujou cheri, m pa konn si w genyen toujou. Enben l ta sipoze nan demand lan, banm wè demand lan. Ok meni meni entènèt li pat bon Fat eske ou prem yo Fat kilè wap moute machin nan menn.
Bambou Meyo meyo. lè lè lè nou live ansanm ankò. Lè nou live ee Cia ou tandem cheri. Machin.
Li pa gen machin di w. Cia eske ou tandem.
Wi.
Ok pizza poko vini fat la pou ti bonbon toujou.
Li pa ka li pa ka fè 2 minit san manje non.
E Men Sia tande pwoblèm mwen fat pwoblèm mwen Sia fat la se zanmim li ye se vre kotel gentan jwenn bonbon sa kotel gentan odel la. E sa kap touye blan. Ou mande l. Mwen kwè l pou li. Mwen menm pwoblèm mwen kote fatla gentan ode bonbon an la paske lè ode bay la fon senk on di minit kanmenm poul vini kounya la fat tou pran bonbon la on elèv lekòl annik kanpe kot fatla m gentan wè fatla on bonbon wi men mezanmi ann serye guys.
Malad Hey Kibo yo Mandel mande Banm elèv diw lekòl la li Banm diw èske ou konn fè manje Siya ou konn fè manje Banm retire mizik sa Banm bese mizik la nèt pou blogè yo ka poste pase yo konn jwenn lèm gen lòt lòt mizik yo pa ka poste yo ba yo yo ba yo vyolasyon E ou konn fè manje Siya Mwen konn fè manje sa Kibo. Woy
Banm pase w mizik ayisyen Banm pase w mizik ayisyen pito.

An epi fat la li menm pat gen machin li gentan gon machin bat bravo pou sa.
Kòman m pa konprann afè machin sa fat la dim lap vin moutre machin nan nan live la fat kot machin nan landan al moutrem li non fon fon antre andan non.
An li lwen li lwen li lwen sil pat lwen m tap wè machin nan wi guys voye kado sou yo voye kado sou yo voye kado sou yo.

Non Li sou ekran an Ok 15 an non La 15 mil kounya Nou nou banm wè nou 4 nou 4 ki sou ekran an Mwen menm ou menm Matmwazèl Siya epi Mesye Lanbògini Aah li pat ladann li pat nan bagay moun fèl deplase la. Ki moun?

Yo deplase menn, yo deplase, deplase menn. Ok e banm di nou yon bagay banm di siya banm di yon bagay èske wap tande m wi ok siya e ki rezon k fè nou separe èske se twonpri
wi sa ladann tou ok fat twonpe fat twonpe w. wi. Fatt pou kisa ou kontre tronpe fia ou menm.
Oh nèg nèg tap fè jènjan nèg yo te gen foli jènjan.
Kounya ou vin regrèt ou peye konsekans lan.

Lamborghini eske w te zanmi a Fahad?
Wi sak te fem zanmi a misye. Gyèt vwa a gèlè sak pase vwa menm ou konn chante nan vèy.
Konsa m fèt konsa m pale. Ok yo pa wew plis koulè menm. Chita la ui nou veye. Shelo cheri m konnen w renmen patnè w Shelo m konnen w a patnè w. Chita la 16 mil yugos vin la vin bagay talè m pral moute la m pral jwen yon game m pral moute anba poum ka poum ka di sa map di a wi ann pale nan Lamborghini
Konsa m fèt konsa m pale. Mph ok frèm cheri èske w te zanmi a Fatt kòman sa te ye zanmitay la?
Siak te menm zanmi m tou. Siak te fò zanmi l?
Wi. Ok èske jiskaprezan ou zanmi a Fatt?

Gwo vwa.
Fat tande. Tande fat tande. Ou rayi la. Fat. Map fè fanm blokew.
Fat tande eske wap tandem fat. Wi map tande w. Eske ou prè pou zanmi misye toujou.
Kiyes.
Lamborghini.

Cheri Ok guys Voye yon tren pou siya kounya Siya banm di yon dènye bagay cheri Guys tapote pataje Nou pa tapote menm menm menm Moun si Mario ki la tapote Pase nou konn tapote anraje Tande byen tande sa map diw la siya Èske wap tandem cheri
Ok Lè sa ou konnen m konnen an Lè fat tap fèl Kòman sa te ye.

Ok sia ki moun ki te mandel ou menm
ou menm ki te mandel sa sèl sam bezwen konnen eske se ou ki te mandel oubyen.

Fè kè fatt kontan avèk on lion la silvouplè cheri de lèm yo. Li pa ka voy non Betty yo pa bat depi yo bal yo ap bon moun yo. Non voye plis ke sa guys tanpri cheri doudou m yo guys. On donatè on donatrice kap enjoy la m konnen nou la tout gwo gwo gwo donatè donatrice tiktok la m konnen nou la nou vin pase stress a moun la m konnen nou la.

Ya ke fat la.
Si m pa gen lòt chwa. Si w pa gen lòt. Men depi gen lòt li pap ka fat.
Men s on moun. Si e m ou k pou ede l m ap ede l. Paske m pa rayi.

Tandem cheri. Sa vle di wap gen kè pou gade Fatta kap trepase poutèt ti sa w konnen m konnen an? Pouki ti sa? Gen plizyè bagay ki sa ui menm. Tankou pou m fè ki sa pou li? Ti dimansyon sa nou te konn fè, ti dimansyon n te konn fè ou te di m lè w fè l e kòmsi w pa fè anyen an ou pa t ap ba li?
Si se pou l mouri pou m sove lavi l? Pou w sove lavi l. Sim marye menaj map bali. Demi gen menaj map bali. Non li paka konsa bobo se yon vi wap sove.
Oh! Enben lòt moun yo ap mouri deyò a menn. Se yon vi wap sove.
Eske ou prè malgre menaj malgre jan sa ye pou sove pa. Non demi gen menaj map bali.
Non lap mouri mpap bali. Ou pap bali l. Paske gason gason pa dakò moun pataje bagay sa menm ke te vi yon moun li tap sove. Ok. Bagay sa pa pataje. Banm al sou fatt la.
Fatt!
Wi eske si siya malad sonson yo pap sovel wap balil ankò. Non epi.
Si fat pat gen machin sa mesye. Fat tandem byen frem cheri si siya malad yo di w se zonyon an kap sovel eske wap balil ankò pou yon dènye fwa. Si ou pa ba li lap mouri.
Nan nenpòt ki diskisyon li ka vyolèt.
Non e ou konn kòman ou te fèl e ou konn eske se vyolèt ou te ba li eske se te nòmal. Vyolèt la vyolèt la m kwè e lè ou jwenn grenn pwa e pa sa?
Depi lap.
Yap m panse sa wi vyolèt la e lè ou jwenn grenn pwa.
Bon sa m ta di la nou tout di la. Fat tande m frè m cheri. Èske w ap gen kè pou wè si ak pral trepase pou yon zonyon e ou te konn ba li deja e ou ka fè l pou li nan moman an?

Tati? Ou konn nan yon char ou. M pa di anyen non. M pa di anyen non. Gade m pa pale. Frekèl li te gen bèk li. Eee.
Fat, Fat, ou pa reponn non frèm cheri. Eske, Fat di lap gade poul wè. Fat, reponn mwen pa wi ou non non silvouplè baz mwen. Fat, se kew kap pale. M pa vle w kite komantè, pa kite moun rive sou w. Se ou menm, ou konn kisa moun nan te reprezante nan lavi w frè m cheri. Ok, je vous dis ça, moun sa yo van m repon, yap ban m lion van.

Yon moun ap ale nan twalet sa menm. Ou bezwen pou manje. Dayè mwen fon kado nan twalet la. Pa fem sa fouchou.
Guys fat wè e kounya fom te fè sa poum te teste poum te teste nivo lanmou fat te genyen pou fi a e frèm ou la baz mwen wap tandem. Lamborghini Yeah Ok frèm cheri Ou bay yon Lamborghini mwen pap achte Sa lap fèm yo Devan 10 devan 17 mil moun Fat t fè konnen Menm ke ou wè fi a avèw la Pa panse sil malad Mande Bondye padon Li pral mouri Son zonyòk pou sovel Fat lap kitel mouri.

Sou Mete yon guys. tis ka guys Mete yon tis ka pou mwen guys. Ou wè pandan fat la te di tyas mesye a pa bon men men men tifi a dil renmen tyas la li manyen tyas mesye a dil renmenl wè lanmou.

E fat la k vin a bay zonyon la m pa konnen non papa e fat la k moute la vin bay zonyon nan live la wi el dim ou vreman renmen l tou li dim son bagay ou vreman renmen.
Mwen ap tou pou madan dadi kiyès. Kiyès madan dadi pa okipe moun yo mwen chak lèm live la moun pa dim ki moun pou m pran non nou gon mòd ou konn kòman nou ye kou nou bezwen kou nou bezwen pou m ede yon moun pou nou pou moun nan moute sou live la pou m fè yo wèl pou m pou m enjoy avèl pou m bagay lè sa nou konn ki kote m ye. Kou kou se lè sa nou konn ki kotem ye kou e lè sa nou konn kotem ye nap vin mache ekrim mwen anpil moun kap ekrim mwen ede moun kèm dim ede se kèm ki pou dim ede yon moun poum ede pyès moun pa vin ekrim vin dim bagay sesi sela tande lèm tap pran bwa kale sou tiktok alepòk kote nou te ye e te menm nou menm ki tap banm bwa kale sa yo pa vin ekrim nan telefòn mwen tande papa map bloke nou map fè nou malonèt tande
jounen jodi li nan bezwen yeah jounen jodi a la li nan bezwen nou konn kotem ye valè tiktokè k genyen Poukisa n pa ekri yo. M wè kounya depi yon moun bezwen èd nou tag mwen yes se kèm se manmanm ki levem konsa men lè poun te bay bwa kale a la nou te ouvè m live la oo vòlè visye m pa konn si m te nan kòb petro karibe kounya apa li yo relem bensy ti bal grenn pitit vòv la tande e pa maji k metem la e sa a e sa map fè a m fèl a tèt e m fèl a kran e pa maji k metem la tande e a pa la menm cheri. Kot vre bagay vodou ale. Ya lale wi ebyen siya cheri nap diw mèsi paske fat la pa prezan eske wap la lè fat la ap vin moute machin nan. E ou pwomèt m on kado pa pou mwen. Ya map ba oul wi map ba oul lò desann eske eske ou eske ou prè. Lè prince sot wap banm kado a. Ya map ba ou map ba oul wi li pa kado tiktok li pa kado tiktok. Ah ok.
Ya eske ou prè lè fat la ap vin moutre machin nan pou w nan live la.

On machin 2012, on Suzuki m kwè, Fat la pral vin moutre l la, m pa vle Lamborghini pase konsa. Kiloulou mon amour! Dantor cheri. Gav, Gav fè l parèt lèd, ou sou aksyon, m ap fè l ap parèt lèd. Enben ok frè m cheri, pa gen pwoblèm. E m ap tann nou tou lè 2 a lè Fat la vin moutre machin nan tande, m te kontan avè nou.

Ou sonje epòk bwa kale an sonje sam pran lèm moute live la mfè mil lèm moute live mil moun wi mte konn gen nan live mwen nan mil moun nan mgen 999 moun wi kap dim betiz ladann wi tande min nivo kote mpa gen pyès moun ki renmenm ankò mpa gen moun ki vle wèm ankò sèlman mrete ap dim betiz menm mwen menm mpa konn poukisa e rete mrete mwèm ap pran betiz nan tiktok vòlè visye mandyan map mkonnen mandyan mye men mgon gwoup moun ki renmenm poum mandya. M pa mande nenpòt moun. Ou pa wè jounen jodi a la nou bezwen èd mwen? Yes jounen jodi a nou bezwen èd mwen. E tout moun nou di pou m live, m ap live avèk yo tout. E nou pou sot ti wont. Toujou aprann sa, vi a gen revè ladan l tande. Tande, lavi a gen revè. Yo rele m Bentiti Balgrenn pitit pòv la. A m defè nou. M defè nou bagay. Mde fè nou yon bagay ou bagay kounya e nan manch m kenbe nou kounya e nan manch m kenbe nou wi e guys mèsi anpil mèsi anpil guys nou gen Sheka Beauty li menm ki gen yon chèz pou lwe anndan biznis li an ou menm ou menm ki ta renmen gen